Anel gen responsablite l nan lanmò moun sa yo. La semèn dènyè, nan tir ki t ap fèt antre chèf gang, gen yonn nan yo ki se Tèt Kale ki rive pèdi lavi l. Talè a, talè a, pandan m ap dòmi, mwen resevwa yon apèl Mwen resevwa apèl, se san dout yon moun ki abitye swiv mwen sou Facebook, ki abitye swiv live ke map fè, ki ap pale avèk mwen, kap diskite avèk mwen sou kesyon an. Li rele m dirèkteman, li rele m dirèkteman e sou sa e poul pale avèk mwen e sa. Sa fè m tris. Sa fè m tris e sa prèske ban m rezon tou. Anpil fwa nan sa ke m konn ap pale sou Facebook, m konn di fòk nou menm k ap itilize rezo sosyal yo, nou itilize yo a bon esyan pou n pa fè de viktim. Ok. Pou n pa fè de viktim. E zanmi sa a, mwen pral diskite avèk li kounya a, e li pral ba nou plis enfòmasyon sou kestyon an. Alo zanmi eske w la ansanm avèk mwen?
Wi mwen la ansanm avèk ou wi. Ok trè byen eske w ka idantifye w pou popilasyon an k ap tande n la a? Mwen menm mwen se ti sè Antoine Charles. Antoine Charles li soti ri Monseyè Giyou pwolonje antre ri Sinilak nimewo 5. Pa prese, pa prese, pa prese paske, pa prese paske nou gen anpil moun k ap tande n la ki ap vrèman enterese de enfòmasyon ke w pral ba nou la. Ou se ti sè Antoine Charles. Ki kote w ap viv deja?
Mwen menm m ap viv Ozetazini kounye a la. Ok, w ap viv Ozetazini kounye a la. Kiyès ki Antoine Charles?
Antoine Charles se yon moun ki te lan zòn nan, li te kwè se yon papa lan zòn nan li te ye. Li te menm arive poze kandida pou majistra. Ok. Li se yon moun ki respekte anpil moun. Li gen respè pou tout moun, li gen respè avèk tout ti moun, li bat pou l ede tout moun ki lan yon zòn. Zòn nan pa t evolye. Se akoz de Antoine Charles ki bat pou li evolye zòn nan. Li se yon moun ki toujou la pou l ede tout moun. Kwè m te ka di w ou gen yon pwoblèm ou pa wè kote li, si l ka ede w l ap ede w. Si e lajan ou bezwen l pa gen lajan pou l ba ou, li pa pral fè move zak pou l al ba ou li. Nou leve ansanm, se yon tout moun konnen lè w zòn. Zòn kote nou soti a, li se nan Kafoufèy, pi wo Sanatoryòm. Se la li menm li te abite li menm, men tout fanmi an te deja depatcha, yo te soti, yo ta rete yon lòk kote. Trè byen.
Depi lè fanmi an t ap soti nan zòn nan, yo te di l pou l ale. Men, ou konnen, lè w lan yon zòn, ou gen bon je k renmen w, ou gen moun ki renmen w, gen moun ki pa renmen w. Paske zòn, akoz de li menm, gen yon seri de dezòd, vakabon pa t ka vin fè lan zòn nan.
ok. Vakabon pat ka vin fè yo lan zòn nan akoz de li menm. Men depi maten m leve mwen jwenn yon mesaj ki vin jwenn mwen yo di m konsa yo pran foto lanmò Antoine Charles yo mete l avèk yon moun m pa menm konn moun nan menm pou m byen di w. Ok. ki rele Abner ki ki te rete vilaj de Dieu quelconque Ki se Anel, ki se Anel, Anel.
Anel, m pa konn non li. Anel ki rete vilaj de Dieu. Trè byen. Men moun y ap pale a, anvan yon moun pale mezanmi, fò nou konnen gen yon fanmi moun nan ki sou Facebook k ap soufri tou. Anvan nou pale, fò nou te ka swiv sa n ap pale a si se verite l ye, si pa verite l ye. Si nou bezwen konn plis de Antwàn Chal, e pou n al nan ri e pou n al nan ri Monseyè Giyou, pwolonje, antre ri Sinelak, mande kiyès ki te Antwàn Chal. Pa pran foto moun pou n ap sikile l nan Facebook, Sa vle di ou menm, sa vle di ou menm antanke ti sè Antwàn Chal, E ou tonbe son sipriz li ye pou ou byen sa fè w mal lè w tonbe sou Facebook sou foto moun k ap sikile a epi yo di yo asimile l a Anèl chèf gang Gran Ravin sa a? Wi, sa vrèman fè m mal paske pou gade pou wè pou wè yon frè w ou kouche yè maten w ap dòmi moun nan pa t malad li pa t yo pa t rele w te di l te lopital pou yo fè yon sènaryo sou li pou yo tiye li lan yon zòn. Pou yo tirel non zòn, tout zòn nan nèt andèy. Yo tire Antwàn epa pou anyen yo tirel se pa koz li anchaj kòm yon komisarya ki nan zòn nan. Yo boule komisarya a depi lè a tou li te dwe konnen pou li te retire kòl nan zòn nan. Lè w nan zòn ou pa konn yon moun mezanmi pa pran foto moun nan pou nap sikilel nan Facebook. Pou nap pranl nap metel sou social media pou nap di konsa sa se tèl moun tèl moun li ye nou pa konn kiyès fanmil kap gade li nou pa konn kiyès zanmil ki pwòch li kap gade li pa fè li lè nou pa konn yon moun nou pa konn moun nan pa pale de moun nan mwen menm pa renmen pale sam pa konnen pale sam konnen ou konprann si nou pa konn moun nan nou paka ret la nou pran foto mesye a nou metel nan Facebook. Koman nou santi mwen menm ki pwòp sè li, pwòp san li kap kriye depi yè, ki pa ka dòmi lan je yo. Koman nou santi nou nou menm pou nou pran foto moun nan pou nou di konn sa se Abnel, Abnèl, Anèl whatever jan moun nan rele a, pou nou pran foto l pou nou mete l lan Facebook pou nou pa menm konn ki moun li ye. Anvan nou pale, pèp ayisyen an gon pwoblèm lakay li. Anvan nou pale, fò nou mete cho, fò nou mete atansyon nou sou sa nap di an. Pa pran yon foto yon moun ki mouri Ayiti pou nou pran yon kouri metel sou Facebook pou nou pale yon bagay de moun nan san nou pa konn moun nan.
Donk ou menm a haute voix la ou di foto sa kap sikile sou rezo sosyal yo se foto frè w, se frè w ke yo tiye an Ayiti, se te yè ou avan yè?
Sa rive yè maten, bò petèt between 8 è pral nan 7 è pral nan 8 è sa rive. Lè yo tire sou li, li kouri l antre yon kote, se anndan kay yon moun yo tire li. Se anndan yon kay yon moun yo tire li. Se pa yon moun ki konn annafè avèk moun. Ben jisteman, jisteman, moun yo sou Facebook la yap gade foto a kote misye li mouri, petèt lè l pran dènye bal la oubyen m pa konnen kòman yo tiye l, li kouche aparamman sou yon kabann la. Sa vle di kote l mouri an se pat menm lakay li ke l te mouri menm? E pa lakay li, se soti lap soti pou l dek al, m pa konn ki kote l ta prale. Pou mwen di w, se soti l soti lakay li, li just ap mache pou l desann. Kote yo tire l la, se konn yon kote ki rele Savann Pistach, Ayiti, se lan zòn sa la yo tire li. Paske zòn nan pa vrèman lwen avèk lakay nou. Li pa vrèman lwen avèk lakay nou. Ok.
Donk jodi a la ou rele se jis pou monte pou montre ak pèp ayisyen an kòman non sèlman ou menm ou tris nan moman an paske ou gon moun ki chè avè w ki mouri men sitou itilizasyon ke y ap fè avèk imaj moun sa a Freo sa sou rezo sosyal yo kote yo asimilel avek yon chef de gang sa ke byen evidamman mwen panse ke Antoine pat janm ye Antoine pat janm nan patisipe nan pyes zak ilegal nan pyes briganday nan peyi dayiti daprè sow fèn konprann.
Non, li pa yon moun ki te konn patisipe lan zak ankenn brigangay Ayiti. Paske pou m byen di w, lè yon moun patisipe lan yon seri de zak, e pa paske se frè m li ye, se san m li ye, pou m ap sere pou li. Ou konprann sa m vle di w lan? Ki li pwòp moun li te ye a? Menm si l te prezidan, li fè yon bagay ki wrong, m ap toujou ka kanpe pou m di, yes, li fè sa l fè a, l fè l mal. Ou konprann? Se pa yon moun ki konn patisipe lan ankenn bagay zak. Si w parèt lan zòn bò lakay mwen kounye a, w ap wè se yon lòt bagay. Lè m te pati, m te kite zòn lan, lè m parèt kounye a se yon lòt bagay. Tout ti jèn nan zòn nan ap bat pou yo evolye, y ap bat pou yo evolye zòn nan ansanm avèk yo. Ou konprann? Men, zòn bò lakay mwen se yon zòn ki gen trèt anpil. Menm moun kap manje avèw la se yo menm ou kwè kap detwiw ankò. Sa vle di ou pa konn kiyès moun vrèman vre ki ou ka fè ou ka biliv ladan yo ou ka ou ka trust nan zòn nan. Ou konprann? Paske moun nan sil te nan yon seri de zak bon mwen pa retounen a gran ravin m rete lan mitan gran ravin m rete lan mitan savon pistach ou konprann sa m vle diw lan? Men, si yon moun, si yon papa zòn nan li ye, m pa ta di moun pa pale non. Men si nou pa gen anyen byen pou nou pale de moun nan, pa pale anyen mal de li. Si nou bezwen konn plis de moun nan, chache konn fanmi li. Chache konn kot fanmi li ye, chache kot yon zanmi ye de li. Pale de li, mande kiyès ki te Antoine Charles. Y ap di nou kiyès ki te Antoine Charles. Ok paske pa just pran nap voye moute nap di sesi nap di selòt bòde moun nan san nou pa konn anyen sam wè nan pèp ayisyen
sam wè nan pèp ayisyen yo pa bezwen konnen anyen deske yo pa nan peyi a pou yo wè sakap pase a yo just ap voye moute Yon jan sa voye moute yo pa menm pran san yo pou yo tande sa kap pase a. Eske eske Antwan eske eske se an Ayiti Antwan tap viv? Wi li tap viv an Ayiti. Ok men eske nou nou nou m panse menm si ou menm wap viv ozetazini puiske se frèw ou ka gade e e kanmenm de trè trè bòn relasyon avèk li eske nan pale nan ti pale ke ou te konn gen avèk li

Wi, li te konn toujou di sa, paske li te konn toujou di konsa, gen anpil moun, gen moun ki renmen l, gen moun ki pa renmen l. Ou konprann sa m vle di w lan? Paske lè w wè yon kòb, yon komite voye yon kòb vini, komite a voye, yo voye yon kòb, yon leta bay yon kòb pou yo fè yon travay, li pa pran, li pran kòb leta pou l al annik fè sa, lòt bagay pa yo. Men ou konnen. Gen de baz ki toujou bezwen pou kòm si la pou yo vini annik antre pou ta vle pran, pou ta, pou l ta ba yo lajan, men l p ap janm konsa. Si s on bagay y ap fè pou zòn bò lakay nou, ou konprann, si s on bagay y ap fè pou zòn nou, m pa dakò ak wè pou on moun, pou on leta ba on moun on kòb, epi tou pou l ta annik pran l pou l ta vin ba nou li. Sa vle di, dapre sa w, dapre sa w di nou la, Anèl, e, ekskize m, ekskize m, Antwàn, e, e, e, te konn gen kòb nan men l, te konn gen gwo kòb nan men l? Wi, paske li te konn vire avèk anpil si m di w yon moun ki ka arive poze kandita pou majistra Jasmine ou gen tan wè ki jan de moun li ye ou konprann paske li poze kandida pou majistra paske li te poze kandida pou majistra li pa t bon ou konprann tout lè nou leve depi nou piti se majistra majistra majistra e konsa l te konn ap rele Antoine Yo pat konn rele l ti vòlè, yo pat konn rele l gang, yo pat konn rele l bandi, yo pat konn konn si se lòtbò. Ou konprann? Se yon moun ki respekte moun. Ou gen dwa fè yon travay nan yon bagay la, lè nèg gade w lan li vire do l, li pa menm okipe w. Ou konprann sa m di w lan? Lan yon sans, jalouzi a ap toujou la. Nou pap janm ka retire jalouzi a. Lè ou konnen ou gen kòb lan men w. pou ta fè yon travay pou yon bagay. Pa bliye gen anpil ti chèf gang, gen yon pakèt ti chèf bandi ki ta renmen pou ta pran lajan lage lan men yo. Sa yo ta pral regle a pap janm regle. Men mesye ki sa ou pral di? Entèl se vòlè li ye paske yo te ba l lajan pou l te fè yon bagay, li pa t fè li se yon vòlè li ye. Se lajan peyi a l vòlè l mete lan pòch li. Se sa fè pèp ayisyen pap janm ka arive paske yo pap janm ka fè avan se bak yap toujou fè dèyè paske chak lè yon kote ta soti pou mwen menm m nan peyi etranje m al ayiti chak ane men m ta renmen ale pou m al fè yon byen ayiti tou men jan map gade mwen ap detwi detwi detwi detwi ou panse m pral janm pran lajan m pral depoze l nan peyi a non m pap fè li. M pap fèl. Paske gade pwòp san w. Yè ou kouche lakay ou si yo te di moun nan te malad li te dwe kouche lopital ou konprann? Ou te ka di ok entèl malad m konnen l la pou l mouri kanmenm. Pou yon moun yon sitwayen nan yon zòn kap bat pou l evolye yon zòn avèk yon pakèt ti jèn. Ti jèn yo te konn al nan vòlè, yo te konn al nan gang, yo te konn al nan tout bagay. Lè w ap gade pou w wè gran ravin toujou gen zen, savon pistaj te konn gen zen lontan pa genyen l ankò, gran ti bwa te konn gen toujou genyen li. Men lè w gade nan mitan zòn nan pa janm gen ankenn anyen k ap pase. Men pa janm gen anyen vrèman vre. Eske fwò la konn fonksyone nan zòn gran ravin, nan zòn ti bwa, nan zòn sa yo?
Bon, m pa ka di si l konn fonksyone lan zòn Tibwa paske se yon moun li toujou, pou m byen di w, lè w ap fè politik, lè w lan ap mennen kanpay, fò w al tout kote. Ou konprann sa m vle di w lan? Paske li menm li te poze kandida pou majistra tou. Fò w al tout kote. Ou konprann?
Antouka kilè nap fè funeray li eske nou anvizaje pote plent kanmenm pou pou moun ki ta evantyèlman patisipe nan asasina frè w la eske nou anvizaje sa al pote plent lajistis e otre. Enben pote plent lajistis lajistis lan peyi nap viv a peyi ayiti pa gen okenn jistis vrèman vre. Pase pou gade pou wè gran pen moun yo tiye ayiti pa gen jistis vrèman vre vrèman vre jij je pen vin yo fè konsta yo leve yo metel nan mòg men èske ki moun nan tiye lan kòman ou pral santiw ou menm ou wè on valè ti gran moun lè lekòl pral louvri leta ap bay kòb yap separe valiz yap separe liv yap separe sesi selòt bon kòman moun sa pral santiw pou ou detwi yon moun ki te konn ede yon kominite, yon kominote, kouman ou pral santi ou menm, pou detwi yon sèl moun, ou detwi yon, ou gendwa panse ou tiye yon sèl moun, men ou detwi yon anpil moun nan moun yo. Se sa. Ou konprann? Se pa yon sèl grenn moun nou detwi.
Antouka, kondoleyans, e m panse ke, kilè nou prevwa fè fineray Antoine?
Men ou konnen jan peyi a vini la, bagay yo pral pran yon ti tan paske jan peyi a map gade mwen jan yap kraze la, bagay yo pap ka annik di konsa, nèg yo a di yo te gentan fèl semèn sa, lòt semèn ou konprann, men yo pap janm ka al di konsa yo pral fèl kounya la, paske pa gen vòl pou al Ayiti la kounya, tout vòl bloke. Miami pa gen vol, pa gen ni antre ni soti. Ou konprann? Tout vol bloke.
Pa gen kenn vol la pou kounya la. Menm lè ou ta di konsa ou prale, ou pral Ayiti, ou pral planifye pou kòman pou yo fè finera, pou kòman pou yo fè antèman moun nan. Men pa bliye, pa bliye pa gen kenn vol. Ou gen dwa mete l lan mòg, ou konnen l gen asirans li mete l lan mòg. Men, ki lè ou pral planifye? Nou pa ka di ki lè antèman a fèt, ki lè antèman a pap ka fèt. Ou konprann? Trè byen, trè byen. Ebyen, mwen vrèman remèsye w e m panse sa w fè a se yon bon bagay ke l ye paske avèk entèvansyon sa ke w fè a m panse dezòmè sou rezo sosyal yo e pwopagasyon foto frè w la l pral sispann, yo pral sispann itilize foto frè w la e pou yo asimile l a evantyèl lanmò chèf gang sa nan Gran Ravin. ki se Anel se ki ka pòte fanmi Antoine don ou menm beaucoup de préjudice m panse pat gen ou pat ka fè mye ke sa an verite mwen remèsye w e tout moun ki sou Facebook yo ki ap chèche enfòmasyon yo yo vrèman remèsye w pou entèvansyon sa ke w fè an si w gen yon dènye mo pou w di nou se ki sa l tap ye? Men dènye nonb de ka disip mwen silvouplè pou rezo sosyo yo pa fè pa pale sa nou pa konnen anvan yon moun mete yon bagay sou rezo sosyo pito nou chache konn kiyès moun nan ye anvan pito chache konn ki moun moun nan ye anvan. M pa ka mouri jodi a mwen menm pou yo pran foto m pou yo mete l avèk yon lòt moun pou yo pran li mete l avèk madan Obama oubyen madan Trump ou konprann sa m vle di w la? Madan Trump se madan Trump mwen menm mwen se mwen menm yo gen dwa pran foto moun nan anvan nou pale anvan nou pale anvan yo pale epi yo gade figi moun nan trè byen. Gade figi moun nan trè byen. Moun nan ap di konsa, se entèl ki mouri an. Gade figi moun nan trè byen. Pou nou wè si vizaj moun nan avèk vizaj moun sa n ap pale a, si se menm bagay li ye. Ou konprann? Se sa zam de ka annik di yo. Si vizaj moun n ap pale a avèk moun n ap di konsa se chèf gang nan li ye a, Mwen menm maten lèm wè sa m oblije moute sou whatsapp mal gade kiyès ki Abnel Abnel lan ou konprann m pa konnen moun sa ni anpèt ni anpèti lèm gade foto a m di konsa moun yo oblije konsa. E freo la pat gen okun relasyon avèk avèk yon seri de gang nan gran ravin tou non plis?
Non. Ok trè byen. M pa gen relasyon ansanm avèk yo. M pa ka konn poukisa yo fè li mwen menm. M ap poze tèt mwen kesyon poukisa yo fè li. Petèt paske frè petèt paske frè w la gen yon resanblans avèk chèf sa a. Nan, men si w gade foto a, ou al gade foto a, mwen menm m pa konn moun nan, mwen m wè Jewòm voye l ba ou an, m gade foto a, m wè se yon gran diferans li ye. Trè, trè byen.
Antouka mèsi. Se yon moun ki wo li ye, se yon moun ki vrèman wo li ye. Moun map gade a wè li son moun ki kout li ye ou konprann figi mesye a plen bab ladan li Antoine gen bab se vre men li toujou ap swiv figi li ou konprann.
Ok antouka son plezi poum te genyen w mèsi anpil mèsi paske w te fè ti pale sa avèk nou. Ok pa gen pwoblèm. Trè byen bon jan nou tap tande l la se yon sè Antoine Misye rele Misye rele Misye rele Antoine Charles Antoine Charles ki pèdi lavi l nan Pòtoprens nan kad mouvman pwotestasyon k ap fèt kont monte gaz la Donk li pa gen anyen pou l wè avèk Anèl bandi sa a nan Gran Ravin Se sèl ki te rele nou ki t ap fè ti pale sa a avèk nou

Se sèl se sè Antoine Charles ki tap pale avèk nou la Antoine Charles se zanmi sa ki mouri maten an bon yè anba bal nan pòtoprens e depi lèl fin mouri an gen de fotol foto kadav li kap sikile sou rezo sosyal yo kòm kwa se te Anèl chèf gang sa nan gran ravin e ki ta mouri sèt nap. tann des enfòmasyon klè e presiz de Anel, si Anel ta mouri se vrè ke nou pa sipoze ap mande pou ap mande lanmò yon etre imen, men konesan sa ke Anel avèk akolit li ap regle nan gran ravin, si la polis pa ta kapab aretel pou yo jijel pou yo kondanel voyel nan penitansye nasyonal pou Zak ke lap mennen nan gran ravin, mwen panse ke nan echanj de tir avèk la polis, sil ta tonbe, se pa tap yon move nouvèl an swa pou popilasyon, pou moun kap viv nan gran ravin. Antouka mwen remèsye nou anpil paske nou te la avèk mwen, nou tap tande n. Non pam se Felwendy, je suis le fils du bon Dieu, se konsa yo rele m nan peyi Dayiti. Mwen vrèman kontan pou m te fè ti pale sa avèk nou m ale pa bliye nou abòne nou ak paj sa abòne nou ak paj Wendy Phel la pou n kapab rete konekte ak tout sa k ap pase nan peyi Dayiti m ale je vous aime beaucoup men vrèman bokou bokou bokou bokou.